Li di tèt li ke pa gen gason ki goute flè dizèl la li menm ki pa tonbe damou. Donk se sur ke si Tony kouche avèl, Tony ap tou etero menm kote a. Just like that. Hello hello, m espere ou menm kap gade video sa ou anfòm e map di w byenvini sou chanèl la. Pou dezyèm epizòd Viera Kate sa m pral rakonte nou istwa Barbara Dely. Beckland ki se yon socialite Amerikèn ki te vyole pitit li nan lide pou l te geri l paske li te ge. E ke pa la swit pitit gason an touye l. So si w panse ti video sa ap enterese w deja ba li yon pous ble e ret branche. Barbara Daly fèt nan an 1902 nan Boston, Massachusetts, epi lè li te gen 11 an, an 1900, 33, Papa l touye tèt li. Li just fèmen tèt li anndan yon garaj, nan garaj kay kote yo te rete a, epi li touye tèt li avèk monoksik, avèk monoksid de karbòn. Menm jan avèk moun yo ki te mouri nan otèl la dènyèman. Brèf, epi se te Barbara ki vin jwenn papa l nan garaj la. Donk imajine chòk yon timoun 11 an ki jwenn yon mò nan yon garaj e ki anplis se papa l, e ki anplis li konnen se li menm. ki touye tèt li. Donk lè papa a fin mouri epi vin rete Barbara sèlman avèk manman l nan kay la. Epi yo deside kou yo fin touche lajan asirans lan pou yo kite kay la pou yo demenaje. Donk se konsa yo fon ti rete nan kay la letan ke tout bagay regle. Epi yn fwa ke yo touche lajan asirans lan, yon bèl makout lajan an pasan, yo kite Boston yo vin rete Nouyòk. Donk lè yo rive New York, yo lwe yon apatman nan Delmonico Hotel. Si n ap li sa ki di sou entènèt la, Delmonico Hotel se yon otèl ki te ekstrèmeman prestijye a lepòk. E an 2001 ki sot pase la, Trump achte l pou 115 milyon de dola. Aktyèlman nan Trump. Park Avenue an. Donk janm tap di nou an se nan otèl sa ke Barbara ansanm avèk manmanl te ale rezide. Se sèlman lelit ki rete nan jan de otèl sa. Donk se pou montre nou kantite lajan yo te resevwa pou asirans lan. Epi se konsa Barbara vin ap grandi epi tank lap grandi se tank lap vin pi bèl jiskaske li vin tounen yon socialite. Yon socialite se yon moun ki pa vrèman gen yon metye, donk ki pa vrèman ap fè anyen men ki. tèlman bèl e ki tèlman rich ke yo envite l nan tout gwo evenman k ap fèt e ke si l pa la evenman an manke yon bagay. Donk nan tout gwo defile k ap fèt, nan tout gwo evenman kiltirèl, sosyal, tout bagay sa yo k ap fèt, yo envite l jis paske li ekstrèmeman bèl e li ekstrèmeman rich. Donk se te le ka pou Barbara. Li te konn menm poze pou Vogue, pou Harper Bazaar, Harper Barzar, Bazaar? Bref, m pa konnen. Donk li te konn poze pou makazin mòd tèlman li te bèl. Epi li te rich tou donk yo te konn envite l nan anpil defile, nan anpil gwo aktivite kiltirèl, nan anpil gwo fèt prive. Tout bagay sa yo. Epi se nan konsa nan pandan li al pase yon kasting pou l vini aktris Hollywood, li rankontre yon ti dam ki rele Cornelia Bicklin. Donk aktyèlman gen 2 pèsonaj nan istwa la. Gen Barbara epi. Kounye a vin gen Cornelia. Epi li vin zanmi avèk Cornelia ki vin meyè zanmi l an pasan. Epi Cornelia fè l fè konesans avèk frè l ki rele Brooks. Brooks Becklin. Oparavan, Barbara pa t twò sou sa, kòmsi li pa, Brooks pa t twò twò enterese l but li te jis la kòm se frè zanmi l, li pa t ka twò dur ansanm avè l, donk li te jis la. Epi nan fouye zo nan kalalou li vin dekouvri Ke Brooks ansanm avèk Cornelia soti nan yon fanmi ki ekstrèmeman, ekstrèmeman, ekstrèmeman rich. M pa konnen kòman li fè men li fini pa dekouvri ke se granpè mesye dam yo ki envante plastik. M byen di envante plastik. Donk pou m montre nou nan ki eta moun yo rich. E Brooks li menm se te yon pilòt nan Air Force Canada. Donk moun yo se pa ti moun piti. Donk lè li wè sa, li di, Hum, m m. M pap fè wonn pòt la, m tou chita la. Donk, li vin kòmanse plis afiche l ansanm avèk Brooks, li kòmanse, brèf, li kòmanse plis envesti l nan relasyon an. Epi finalman, yo vin ofisyèl, donk tout moun, tout sosyete a konnen ke yo ansanm, tout bagay sa yo. Men, sesi di, relasyon an pa t vrèman t ap byen mache. Tout lasidri nan yo nan diskisyon, se kite, tounen, kite, tounen. Men, Brooks te toujou pi anvi kite sa ke Barbara. Alòske Barbara li menm. Chak jou lap priye Bondye kilè pou Brooks mandel maryaj. Donk lèl wè Brooks pa janm entèrese mandel maryaj li plis sou kite relasyon an kel mandel maryaj, li vin gen yon ide de jeni. Ide de jeni pou li pa pou mwen. Brèf li deside ke lap di Brooks ke li ansent. Donk ou konnen nan epòk sa map pale de 1940 donk Nou wè? Donk, nan epòk sa, ou pa t ka ansent andeyò maryaj. 1, E si sosyete a konnen ou ansent andeyò maryaj, w ap pèdi tout onè w, tout diyite w, tout respè w. Donk, anfèt, l ap pèdi tout stati, l ap, anfèt, l ap pèdi stati socialite li a. Donk, y ap just bani l de haute société a. Donk, Brooks ki pa vle dezonè sa tonbe sou fanmi l, Li kouri marye ansanm avèk Barbara e se konsa yo kouri marye Kalifòni epi yo vin enstale yo New York. Donk yn fwa ke yo New York, menm pil diskisyon yo retounen mete pye ankò, tout la sent jounen se fè diskisyon, bagay sa yo. Men nan pwen sa Barbara pat vrèman bay sa regle anyen pou li, paske dezòmè li se yon Becklin, sa l te bezwen an li jwenn li, sa vle di li gen aksè avèk fòtune fanmi an, donk li. Pa vreman bay sa regle anyen pou li tout la sent jounen se leve fè fèt fè gala fè se si fè se la al nan fèt zanmi brèf pou l kenbe statu socialite li gon jan pou l te ye donk Brook se menm ki wè sa donk li te trouve li gen lejitimite pou l fè sa l vle tou donk li te toujou plen fanm deyò li toujou ap mennen fanm anndan kay la Barbara li menm pat vle divòse. Sa se te vrèman pa yon opsyon. Donk ki sa li di tèt li? Li di tèt li si efektivman li vin ansent pou tout bon fwa sa, paske premye fwa a fòm sou Ninie look ke li pat ansent vrèman, se sa ki tap fè plis, se sa ki te fè te gen pil diskisyon sa yo nan fanmi, paske li pat ansent vre premye fwa li te di l ansent lan. Li te jis bezwen marye ansanm avèk Brook epi kou maryaj la fin fèt pou l di Brook ke li pa t ansent vre. E se efektivman sa li te fè. Donk yo te fin marye pou 1 epi kou yo fin enstale yo New York li di Brook ke li pa ansent vrèman. Swa m pa konnen li pa di sa egzakteman konsa men ou konnen li ok Brook vin konnen ke li pa ansent vrèman. Donk se sa ki vin ki te vin fè pil diskisyon nan ka la e ke Brook santi li te vin lejitim pou l gen lòt fi deyò san pwoblèm pou l mennen yo lan kay la. Brèf, kounye a li di tèt li si efektivman li ansent tout bon fwa sa, petèt ke Brooks ap chanje, ke Brooks ap vin pi renmen l e ke Brooks ap pase plis tan avè l, Brooks pa pral nan lòt fi. Bagay sa yo. Epi, vrèman vre, fwa sa pou tout bon, li ansent. Men fò m di nou tou ke li te fè atak skizofreni e ke li pa t janm di pèsòn sa. Vrèman pèsonn. Paske si yon grenn moun te menm konnen oubyen soupsone ke li te konn frekante yon klinik psikyatrik, li t ap pèdi tout vi l nèt kaziman. Donk li t ap pèdi tout kontra l, li t ap pèdi tout richès li, li t ap pèdi tout zanmi l, brèf, li t ap pèdi an gwo tout sa ki fè lavi l. Paske pa gen moun ki t ap vle asosye avè l, paske yo t ap di l moun fou. Paske nan epòk la, maladi mantal te ekstrèmman, ekstrèmman, ekstrèmman tabou. Donk, li pa t di ankenn moun sa e li te menm fè doktè a, ki rele Doktè Fuster, siyen yon kloz de konfidansyalite. Donk, li te yon pasyan prive de Doktè Fuster. Epi tou, li te alkolik an plis. Donk, sa vin fè moun yo te toujou kòmsi sispèk ke tèt li pa fin twò dwat nèt paske li toujou sou an plis epi li toujou ap di de bagay. Franchman, se tout moun te sispèk ke tout tèt li pa t fin la. Epi pandan. Yo nan yon fèt konsa New York, pandan Barbara ansent lan, gen yon skandal ki pete, m pa konnen, brèf se te Barbara ki te au centre du scandale, donk sa te vin fè ke moun yo te vin plis konprann ke tout tèt li pa t vrèman la paske li fè yon very mega skandal. Donk aprè skandal sa, yo te deside al abite Paris nèt, men anvan sa yo te toujou konn vwayaje Paris. An fèt yo gen plizyè kay, yo gen yon kay prensipal New York, yo te rich donk se pa vrèman etonan. Yo gen yon kay prensipal New York epi yo gen plizyè lòt kay nan lòt peyi, nan lòt eta, brèf, chak lè sezon chalè yo te toujou ale Paris. Donk aprè skandal sa a ke kote Barbara te fin fè oubyen di yon bagay ki te choke tout moun nan, yo te deside ale abite Paris definitivman. Men lè sa Barbara te gentan akouche e li te fè yon pitit gason ki rele Anthony Beckland, donk pou fè kout yo rele l Tony. Li fèt an 1946. Epi, pandan yo pari a, Books rankontre yon ti pitit ki genyen 15 an, ki se pitit yon rich diplomat. Epi, sa w tande a, se lamou fou. Books kòmanse afiche l avèk ti pitit la, mache di tout moun, ale nan tout evenman, tout aktivite ansanm avèk ti dam 15 an. Li mache di tout moun ke se li menm ki fanm lavil la. Donk, epi, menm kote a, li mande ti dam 15 an maryaj. Donk, sa li fè, li al lakay li avèk ti dam nan. L al fè l fè konesans avèk Barbara ki se madanm marye l ki lakay li a. Li fè l fè konesans ansanm avèk Barbara epi li di Barbara ke men fanm li bezwen marye avè l, men fanm li renmen an e ke li pral marye avè l. Donk, men papye divòs yo, siyen yo epi ba l kay li. Donk, m pa bezwen di nou a se pwen kòman. Barbara trè twomatize. Premyèman, li an kolè. Dezyèmman, jalouzi a ap toufe l. E dotan plis, ti dam nan pi jèn pase l. Sa vle di, li menm li kòmanse pran laj. Tout sa yo vin pote l ale epi bagay yo fè spageti nan tèt li. Tout sa yo te vin fè li vin pa li menm ankò. E yon lòt fwa ankò li vin gen yon ide de jeni ki se. touye tèt li. Men a vrè dire li pat gen entansyon mouri, li te jis vle atire senpati Brooks, atire pitye Brooks, epi li deside pi bon mwayen pou l fè sa se fè yon tantativ de swisid. Donk se konsa vre li eseye touye tèt li. Donk Brooks pat vrèman pran nan kou swisid la, men li pat vle pou kòm si li te rekòmanse e ke sa te vin reyisi fwa sa. Donk sa l fè, li deside ok, so. M pap marye ankò, m kite ti dam nan, li kite ti dam nan, li pa marye ankò, epi li vin yon ti jan pi janti ansanm avèk Barbara, li vin yon ti jan pase plis tan ansanm avè l, donk se sa Barbara te bezwen, donk pou li menm plan l lan te reyisi. Epi yon lòt bò nou genyen Tony, pitit yo a ke yo pat vrèman bay anyen regle pou yo, donk Tony se te yon elve par soi-même et par les serviteurs. Yo, li pa t vrèman gen pa l. So, yo pa t janm la pou li, bay afeksyon l pa t konn sa. Anfèt, yo te la, men se kòmsi yo pa t la. Pa t vrèman gen yon relasyon manman, papa, pitit nan mitan yo. Donk sa k rele fanmi an pa t vrèman genyen l. Pa bliye ke Barbara pa t janm te bezwen pitit vre, li pa t janm te anvi manman vre. Li te jis bezwen, li te jis bezwen yon mwayen pou Brooks pa t kite l e se te meyè ide ke l te genyen ki te fè yon pitit pou Brooks, pou Brooks pa kite l. Donk. Zafè pitit sa yap vin di la li pa konn bagay sa. Donk se konsa lè Tony gen 18 ans li deside kòmsi poul vwayaje pasi pala. Donk sa te vin fè ke rarement li menm kote avèk manmanl ansanm avèk papal. Li te konn plede vwayaje ale nan yon pakèt peyi donk li te majeur, li riche donk li pat vrèman gen bezwen. paran yo donk li te fè angwo li te fè sal vle epi lè li gen 20 tan li vin deside al abite itali e se pandan li itali li rankontre yon ti jenòm ki rele Jake Cooper Jake se yon ostralyen biseksyèl men si se sou biseksyèl nap wè poukisa devan epi li vin bon zanmi Jake se Jake ki inisyel nan dwòg epi li vin pi renmen dwòg pase Jake epi yo tèlman vin zanmi yo tèlman vin klòch ke yo deside al viv nan menm kay donk. Sa ki enpe nòmal pou 2 zanmi deside viv an kolokasyon. Y a rien de mal à ça. Men yon jou pandan yo fin vale enpe dwòg konsa, Tony kòmanse radote du genre ke li santi l renmen gason, genlè se gason l renmen, donk l ap fè yon ti eseye pou l wè si se gason l renmen. Donk jan de brablabla sa yo. Epi li di Jake l ap fè yon ti renmen avèk Jake, donk si sa mache ok, si sa pa mache tanpi. Epi se konsa yo vin kòmanse yon relasyon entim. Men yo pa t di ankenn moun sa. ankenn ankenn moun sa paske omoseksyalite te pi tabou e pi dezonoran ke maladi mantal yo m sot ap pale avè nou an. Donk, yo vrèman ap viv yon relasyon kache. Yo ansanm se vre, donk y ap viv ti vi yo, youn vin fini pa renmen lòt. Epi, yo rete Itali, y ap viv ti lavi yo. Men, Barbara li menm te toujou rete Pari. M pa konn pa ki mwayen, pawòl la rive nan zòrèy li kanmenm ke Tony ap. ke Tony omoseksyèl e ke li ap viv nan menm kay ansanm avèk mennaj li a. Donk, Barbara pa fè ni 1 ni 2, li deside al verifye a 2 tou je l. Donk, li pran avyon, li ale Itali al verifye ke se vre. Lè l rive, li jwenn moun yo nan menm kay se vre e ke yo pa ba l manti, yo avwe l ke yo ansanm. Li pete yon kab, konplètman li pete yon kab. Li di se pa nan fanmi l nan bagay konsa ap rive, jamè dlavi. E de ce pas lap pran Tony li tounen Paris ansanm avèl e separel de Jake donk se konsa li pran Tony li tounen Paris avèl donk tout lè sa nan tèt li li ap di ke se paske Tony jèn e ke li poko janm kontre avèk yon fi ki fè li panse ke se gasonl renmen donk li gen yon zanmil Ok li gen yon zanmil ki gen yon pitit fi lap fè Tony rankontre avèk pitit fi sa donk se si ke kou Tony fin goute fi kou Tony fin goute fi li pap gen anvi gason ankò e ke se jis yon kòman m ta ka di sa e ke se jis yon bagay de jenès e ke sa va lui pase donk se konsa li fèl rankontre avèk pitit fi zanmi l lan. Pou sa ka mache pi byen, li fè pitit fi a vin abite lakay yo a. Sa vle di lakay li menm Tony epi Brooks. Sa vle di vin gen 4 moun nan kay la. Vin gen Barbara, Brooks epi Tony epi ti dam yo bay Tony pou mennaj la. Men relasyon Sylvie ansanm avèk Tony an, ti dam yo bay Tony pou mennaj la rele Sylvie. Relasyon Sylvie ansanm avèk Tony an pa t ap byen mache pase sa. Donk kòm se paran ki mete yo ansanm, yo pa t ka. kouri kite sa britsoukou yo te la konsa konsa donk se konsa Barbara tap admire plan l lan ki te ap mache sipè byen paske jiska prezan moun yo pot ko janm kite donk pou li menm plan l lan reyisi epi se konsa li vin dekouvri ke Brooks gen yon relasyon ansanm avèk Sylvie donk li deside konfwonte Brooks epi lè l mande Brooks eske eske vrèman vre li gen yon relasyon ansanm avèk Sylvie. Brooks di wi ke li renmen Sylvie e ke fwa sa li pap li pap pran ankenn pawòl nan menl se divòse remèt li kay li paske lap marye avèk Sylvie li mèt fè sal vle li mèt al eseye touye tèt li ankò se pa pwoblèm pal lap marye avèk Sylvie humm fòm di nou tou ke Barbara pat vrèman ansent donk li te toujou gen lòt nèg sou kote gòt gen lòt avanture sou kote men mpa mize sou sa paske sa pa vrèman enpòtan nan istwa lan. Donk kisa papa ka fè nan ka sa? Li deside ke li pap ka jere 2 zen an menm tan. Kòmsi pou l ap jere zen Brooks ansanm avèk Sylvie, Silvi, epi pou l ap jere zen Tony an. Donk li chwazi yon batay. Donk li chwazi pran zen Tony an sou do l epi li bay Brooks avèk Sylvi vag. Donk se a dire ke li dakò divòse ke Brooks mèt al marye ansanm avèk Sylvi. Donk kisa l fè pou Tony? La ankò li vin gen yon ide de jeni. Fò n di nou ke Barbara toujou gen ide de jeni pou tèt li. Donk sa l fè li deside ke Tony p ap ge. De en aucune manière Tony p ap ge. Pa anndan kay li a. Jamè de la vi Tony. Pa byen. Donk kisa l fè li kòmanse angaje on pakèt pwostitiye kòmsi fè yo monte desann nan kay la on pakèt pwostitiye epi fòse Tony kouche ansanm avè yo. Men malerezman sa pa mache. Tony te stil renmen gason e Tony pat janm pran plezi nan kouche avèk fi. Donk lè l wè sa pa mache se la ankò li gen yon ide de jeni. Li di tèt li ke Pa gen gason ki goute flè dizèl la li menm ki pa tonbe damou. Donk se sur ke si Tony kouche avèl, Tony ap tou etero menm kote a. Just like that. Donk ki sal fè li deside pou kouche ansanm avèk Tony poul geri Tony de omoseksyalite la paske pou li menm se te yon maladi. Donk se pa yon bagay ke ou ka fèt avèl ki nan ou menm menm. Se te yon maladi. Brèf, se konsa, li vire tounen, li vire Tony, li tounen Tony, li miyonnen Tony, li bay Tony pawòl, li bay Tony, jiskaske li fè Tony kouche avè l. Men, se te vrèman pa kèlke chòz de konsantan. Donk, Tony, se manman Tony, donk li gen yon sètèn otorite sou Tony. Epi, li kòmanse pale anpil nan tèt Tony. Brèf, li konvenk li, epi li kouche ansanm avè l. Donk, se konsa yo vin gen yon relasyon. ensestyè anndan ka la. Men tout lè sa Brooks pa janm konnen yon bagay konsa. Donk toutan l ap fòse Tony kouche ansanm avè l, fòse Tony kouche ansanm avè l, jis pou Tony ka geri de omoseksyalite l la. Gen la petite histoire menm rakonte ke Tony te vin gen yon mennaj gason ke li te konn vin mennen, ke li te konn mennen lakay li a, e ke Barbara menm fè plan a 3 ansanm avè yo, paske li panse tou lè 2 malad e ke si yo goute. Flè dizèl la janm sot di nou an ke yap geri touswit. E se konsa li te konn fè plan a 3 ansanm avèk Tony pitit li a epi mennaj Tony an. Barbara te vin vrèman pran yon plezi malsen nan fè sa. Donk sa te vin tounen yon bagay lap fè plis pou tèt li ke pou Tony paske li te vrèman vin pran plezi nan sa. E fòm di nou tou ke Tony te fè atak skizofreni tou. Donk lè yo te vin di yo sa papa a te vrèman Pat vle tande pawòl sa. Li di pitit li pa ankenn fè ankenn atak skizofreni eske e ke li pa pral an kay e ke li pa pral kay okenn doktè moun fou. Pitit lan jis manke dòmi e ke sil byen repoze l lap reprann li nòmalman. Bay skizofreni sa yap pale a la se radòt. Donk Tony te vin pa janm ale lopital pou bagay sa. Donk a fòs ke manman an ap kouche ansanm avèl donk se a fòs ke maladi mantal li a li menm li ap anpire. Se konsa an 1972. Tony fini pa touye Barbara. Osi senp ke sa. Donk li te anlè a, li jis desann. Barbara te nan kizin nan. Li jis desann nan kizin nan. Li pran yon kouto epi li pran Barbara pa sipriz de do. Epi li ba li plizyè kout kouto epi se konsa Barbara mouri. Barbara te gen 50 an lè sa a epi Tony li menm te gen 25 an. Lapolis debake epi yo vin jwenn li avèk kouto a nan men l epi yo vin jwenn. mo a, epi lè yo poze l kesyon, li pa nye, li pa anyen. Se kòm si se yon moun ki vrèman pa t gen santiman, se kòm si se te yon wobo l te ye. Epi lè yo poze l kesyon, li di, wi, se mwen ki te fè sa. Li te konn abize m seksyèlman sou pretèks ke m ge e ke l ap geri m. Donk, li te konn abize m. Donk, m te vin pa ka sipòte ankò. Epi, m just fè yon ide, m desann nan kuizin nan, m pa reflechi de fwa, m just reflechi, m just desann nan kuizin nan, epi m pran yon kouto, m touye l. Donk. On moun ki pa gen tout tèt li, epi wap abize seksyèlman, donk se pa vrèman etonan ke yon bagay konsa rive. Dotan plis ke moun nan pat janm tap swiv doktè, donk maladi la pa vrèman kanalize, yo pa konnen nan ki stad maladi la ye. Brèf, se konsa sa pase. Vrèman vre lè yo ale nan jijman avèl, yo vin wè ke son moun. Ki pa gen tout tèt li, an fèt ki fou. Nou konprann sa m vle di a. Ok, epi yo pa mete l nan prizon, fwa yo mete l nan yon lopital psikyatrik. Men lè li nan lopital psikyatrik la, li pa t fè anpil tan paske li te, ou konnen li se nan ot sosyete li ye, donk li te yon moun ki ase koni. Donk, dikou gen yon bann moun. ki te fanatik li m te ka di, ki te fè yon petisyon pou yo lage l paske se te lejitim defans, se paske manman an te konn abize l seksyèlman ki fè ke li te touye l, donk yo pa gen ankenn rezon pou yo kenbe l, pou yo kenbe l nan lopital psikyatrik la e ke se pa fou l fou, bagay sa yo. Brèf, fè manifestasyon, bagay sa yo, sòti nòt pou yo lage l e ke finalman yo lage l. Li te pase. 8 an anviwon nan prizon an. Donk epi li te soti nan prizon an li te genyen 33 zan konsa. Men yo pa avwe klèman ke se petisyon zanmi yo ki fè yo mete l deyò. Donk yo jis di ke yo fè ke yo jis di ke yo fè tretman pou li e ke kounye a li anfòm e ke kounye a li ka gen yon vi nòmal menm jan a tout moun. Donk li nòmal kounye a e ke li ka soti deyò. Donk se konsa apre 8 an nan lopital psikyatrik la yo mete l deyò. Donk lè li soti nan prizon an, li pa t dakò al viv kay papa l. Donk li deside pou l al viv kay grann ni Nouyòk, manman manman l ki gen 83 zan alepòk. Donk se konsa li ale Nouyòk, li al viv kay granmoun an. Men obou de 6 jou. Li touye granmoun nan avèk 8 kout kouto. Paske yo te vrèman gen yon relasyon toksik. Donk lè l te vin kay grann nan, grann nan te konn plede repwoche l ke li touye pitit li e ke li omoseksyèl anplis, li touye pitit li. Donk, relasyon yo te vin vrèman toksik. Donk li te konn repete, granmoun nan te konn plede repete l yon bann vye pawòl, di l yon bann vye pawòl paske granmoun nan tou pa t dakò koze omoseksyalite sa. Donk li pa t Li pat kosyone l. Donk se konsa o bou de 6 jou kay granmoun nan, Tony rale yon kouto li bay granmoun nan 8 kout kouto, li touye l. Donk fwa sa yo mete l nan prizon tout bon. Men li te espere ke aprè jijman an ke y ap voye l nan yon lòt lopital psikyatrik e ke l ap pran pòz ke l bon e ke l ap pran pòz ke l nòmal, ke l bon epi pou yo mete l deyò. Men aprè jijman an li pran yon chòk. Paske yo di l ke li pa pral nan ankenn lopital psikyatrik e ke se nan prizon nòmal ke l ap rete paske li te gen antesedan bagay sa yo deja donk li te touye yon premye moun deja e ke li te plede skizofreni donk yo te mete l nan lopital psikyatrik e ke 8 an pli ta li fèk sòti nan prizon li fèk sòti nan lopital psikyatrik la aprè 6 jou. Li touye granne nan menm kondisyon an donk yo di se prizon nòmal e ke ou poko ap soti ditou. Donk lè li rive nan prizon an li fè yon gwo gwo gwo gwo depresyon epi se konsa li deside li touye tèt li donk li just mete yon sak plastik nan tèt li sa vle di menm bagay gran pè l te kreye a se avè l li touye tèt li donk li just mete yon sak plastik nan tèt li epi li touye tèt li gen moun ki di ke Se touye yo touye l nan prizon an e ke se pa swisid vre. Brèf, pa gen okenn prèv ki di ke se touye yo touye l nan prizon an. Donc voilà c'était un peu l'histoire de Brooks, de Tony et de Barbara Becklin. Gen yon film ki rakonte istwa sa ki rele Savage Grace. Donc nou ka al chèche l pou nou gade l petèt yo bay plis detay. M poko gade film lan pèsonèlman. Donk yo petèt ke yo bay plis detay nan fim nan e ke gen de niyans nap fini pa kapte. E sur ce map di nou si nou poko abone a chanèl la sonje fè sa e map di nou babay a la pwochèn pou yon lòt VRKT.